Jenès la bezwen yon bon edikasyon pou n gen Ayiti tout moun ap reve a. Nan sans sa a, referans la pa lòt ke Kolèj Sen Jòj. Kolèj Sen Jòj. 2 premye ane a NS4 se yon bak. Se yon staf pwofesè nòmalyen ak inivèsitè ki la pou bay yon ansèyman ki reponn ak tout nòm pedagojik yo. Se pa pou san rezon paran yo toujou satisfè de rezilta egzamen ofisyèl yo. Kolèj Sen Jòj dispoze yon pla cho pou tout elèv chak jou. De NS1 jiska NS4, pa gen frè rantre, ni frè mansyèl. Pri yo trè abòdab.

Yon gwo bonswa avèk tout fan diferans FM yo spesyalman diferans spò se yon plezi ankò jodia pou nou rantre lakay ou nan katriyèm edisyon diferans spò pou ane a. Epito pou mwa d'août la, jodi a pou nou pike emisyon sa pou nou se tout yon ekip kote nan mikwo a gen mwen menm Daniel Saint Louis akonpanye avèk Paul Robinson e nou genyen tou sou tab kontwòl la yon moun nan tankou Jean Patrick Saint Georges li menm ki se tou reyalizatè nou jodi a avèk Robinson deja Mathieu Bonswa Mathieu.
Bonswa Daniel bonswa tout moun kap swiv live la e nap di bonswa avèk Dòk Majik lan ki se Patrick Saint Georges donk se katriyèm sòti nou jodia e nou se yon kontantman pou nou la avèk fanatik yo nou pral pase inè de tan ap pale spò an jeneral avèk yo Daniel.
Jodia nou konnen sa kap fè aktyalite a sou plan lokal, se Mondy Prunier li menm ki kite ekip FC Milan ki pral jwe avèk ekip Versailles FC a epi nap pale tou de Dukenson Nazon li menm nou konnen ki ekip li li menm ki pèdi fas avèk Saint Patrick yon gòl a zewo se kay ekip CFK. Epi n ap pale tou de mèkato estival la li menm k ap fèt nan mwa de Jen an kote gen anpil ekip ki toujou ap souke kò yo. Enben, se pwen sa yo avèk divès lòt mwen menm Danès Wilixon ansanm avèk Paul Robinson nou menm n ap vin develope, n ap di w rete branche n ap tounen pou Devlopman tit yo se pou kèlke zenstan piske nou konnen koulè jansi, fòm jansi plas sa avèk li menm an ke nou menm an nou la pou nou pote emisyon sa pou ou, ou menm an kote wap swiv li lakay ou oubyen nan machin ou, nan mache kote ke ou ye a, nan lekòl an kote wap swiv nou an tou, ebyen se plas avèk an yo menm an ki fè. Nap pote Nap pote emisyon sa pou ou kote tout moun an yo menm an yo deja abò nou konnen koulè jan sen jòj la se li menm an ki meyè a piske yo menm an se sèl an koulè jan sen jòj an nan moman an kap ba ou an tout sa ke ou menm an ou bezwen tout bon vre paske yo menm an yo gen yon fason ke yo fòme pitit ou. Piske nou konnen timoun nan li menm an li dwe genyen sa ki rele lapè nan vant lan pou li menm an pou l ka pran medikasyon an paske nou konnen lè jan sen jòj jan chak jou l ap bay yon pla cho avèk elèv li yo ebyen se vre timoun nan li menm an vin enskri nan lekòl kolèj sen jòj li menm k ap tann nou nan Ri Lota, nimewo 13, zòn Plaj Jeremi, nan menm lokal avèk ISEP, ISEP rekonet tou li menm ki pral genyen yon nouvèl sesyon, se nan mwa Out la, nan mwa Oktòb la li menm ke nouvèl sesyon sa li pral kòmanse, kote ou ka ajoute ou menm wap ka aprann, wap ka aprann kosmetoloji. Genyen tou jounalis nan kare lajan e anpil lòt opsyon toujou. Si w bezwen enfo, se rele nan 37 an 28 an 25 an 23, 37 an 28 an 25 23, se sou nimewo sa ou menm ou kapab rele pou pran tout enfòmasyon de kolèj Sen Jòj ansanm avèk inivèsite ISEP ebyen n ap di w an rete anba live la pou w ap gade avèk nou bon lankou de fè. Kolèj Sen Jòj de premye ane a.

Nou retounen apre poz lan, pa bliye ke ou toujou branche Radyo Tele Diferans la nan lè emisyon Diferans Spò ki pase chak jou sou paj Facebook Radyo Tele Diferans lan, piske nou konnen Kolèj Sen Jòj li menm ki toujou akonpanye nou nan lè emisyon sa a ki se Diferan san Spò ankò n ap di w yon gwo mèsi piske ou menm ou toujou rete pou w swiv live emisyon sa ki se Diferan san Spò tankou jan w konnen l mwen menm mwen akonpanye ansanm avèk Paul Robinson ankò n ap di bonswa avèk Robinson Paul. Wi Daniel e se yon plezi pou nou la avèk fanatik yo e. Nou pral pale de ekspatriye nou yo e de Mesi Xavier ap gen yon pakèt koze nan sou le plan entènasyonal Daniel. Donk nou konnen e kolèj la pa lòt ke se kolèj Sen Jòj. Donk avèk fanatik yo nou pral pote analiz e kòmantè Daniel. Men fòk mwen di nou sa ki gen rapò avèk e ekspatriye nou yo, ebyen nou konnen genyen yon moun tankou Mond Duprinier, nou konnen ki son entènasyonal ayisyen, ebyen Mond Duprinier li menm a ki tap jwe nan ekip FC Rouen nan 1899 la, ebyen Mond Duprinier aprè yon sezon ki kite ekip FC Rouen nan e. jounen jodi a li menm an ki siye avèk ekip FC Vèsay la, Pè Robic. Wi moun di premye nou konnen ke son atakan ki trè sa yo rele atakan patante a donk nou konnen moun di premye te jwe pou seleksyon nasyonal la ki te fè 2 gòl donk ki gen anpil kalite an tèm atakan e ou kapab di moun di premye ki gen yon pakèt bagay li gen pou l pwouve. nan karyè li toujou men jouska prezan nou wè ke li eseye chanje dè li ale nan yon lòt klèb m panse ke sa pral pote fwi pou li Daniel. Ebyen fok nou di mwen di Guinée ki kite ekip F Seoul nan F Seoul nan nou konnen ki tap jwe ki nan 4 yèm divizyon ebyen Fòk mwen di, li kite ekip FC Milan e jounen jodi a Montubilie ki pral jwe avèk ekip FC Versailles la. Ebyen Montubilie nou konnen li menm an 2019 ki te siyen nan dezyèm divizyon gwadloupeyèn nan kote li ta jwe nan ekip Red Star e li te make 30 gòl, li te fè 11 pas desisiv nan 25 match. Gen menm li te jwe avèk ekip sa an 2020 li menm an li te ede ekip Red Star la pou te monte nan premyè divizyon avèk nan de premyè divizyon gwadloupeyen an kote li menm an li te make 15 gòl 8 pas desiziv nan 17 match ke li te jwe an 2021 kote nou konnen gen ekip Seoul nan. ki te rekrite l ebyen pou 20 aparisyon jwè foutbòl la nan katriyèm divizyon peyi Lafrans ebyen te make 9 gòl avèk ekip FC Oud nan ebyen kounye a mesye a li menm nou konnen li transfere nan ekip FC Vèsay la an 2022 an la ebyen n ap ret tann pou nou wè kisa li menm li pral fè avèk Ekip Versailles la nan twazyèm divizyon e fòk nou di w tou, nou konnen li menm pandan menm ane sa li te jwe, yo te rele l nan seleksyon nasyonal ayisyèn nan e li te make twa gòl nan de match ke l te jwe avèk seleksyon nasyonal la, men w di premye pou nou a ki pral moneye talan l avèk ekip.

E katriyèm divizyon avèk e dezyèm e premye divizyon se pa menm bagay. Donk e wi e ou tap jwe katriyèm divizyon. M panse ke se yon bon stat e pou moun di premye. Donk moute nan twazyèm divizyon an sè ke gen yon bagay li te fè, gen yon bagay li te pwouve e nan katriyèm divizyon an. M panse Vèsay ki rekrite e e jwè la ki se moun di premye. Donk nou pral wè sa l pral bay nan twazyèm divizyon an. Se ap yon bon bagay pou e moun di premye. Eske tout sa li te fè nan katrèm divizyon an, esken lap genyen de ase de moral, de bagaj poul al fèl nan twazyèm divizyon? M panse vrè plas e Monzi Premye se eseye jwe e dezyèm divizyon nan chanpyona Frans lan paske li gen kalite, li gen kapasite, son jwè an tèm atakan ki kapab pote anpil bagay pou yon ekip e m swete siksè avèk Monzi Premye nan twazyèm divizyon sa avèk nouvèl ekip li an Daniel. Wi, nou konnen Montigny ki sèlman pase yon sezon nan katriyèm divizyon fransèz la, avèk ekip foutbòl sa a ki se FC Rouen. Nou konnen FC Rouen ladan l tou ki genyen Gamael Dorvil ki se ansyen jwè ekip Cavalier AS de Leogane nan. Ebyen, jounen jodi a Montigny ki kite ekip foutbòl sa ki ale nan Vèsay. Nou konnen li te jwe 20 match avèk ekip FC Oum nan e li te make 9 gòl ki te prèske yon gòl nan chak 2 match. Men, mesye sa ki kite ekip FC Oum nan panse ke twazyèm ak katriyèm divizyon, se vre nou ka toujou di pa gen twò twò gwo. diferans ant de sa yo, men lè w soti nan twazyèm ou moute nan, lè w soti nan katriyèm ou moute nan twazyèm divizyon, se yon pa an plis. E nou sonje menm bon Duvine sa ki te gen plizyè klèb yo menm ki te menm ap voye je gade jwè foutbòl la, se vre nou konnen mèkato a ki potko ouvri alepòk, men ekip sa yo ki te vin jwenn lòt atakan. avèk yon pri ki te bon pou yo olye yo te wè pou yo te al envesti nan jèn ayisyen an li menm ki t ap jwe nan katriyèm divizyon, yo te pito pran dotre jèn. Si n ap raple n, yon ekip tankou Masèy, Olympique de Marseille, te fè je dou avèk jwè foutbòl la. Te gen tou psg a Eindhoven nan tout ekip sa yo yo te panse avèk yon moun tankou Mondi Boni e poukwa pa ekip Kan an Stade Malherbe de Kan se tout ekip sa yo ki te wè nan Mondi Boni men nou wè a la dènyè minit se ekip FC Versailles la ki pran yon moun an tankou Mondi Boni entènasyonal ayisyen an Evenman ki pral pote koulè ekip an FC Vèsay la. Wi e Daniel e mwen sam kapab di e de jwè sa e mwen te mwen te wèl e byen nan seleksyon nasyonal la m panse ke son jwè e antèm e atant e objektivite sal genyen e pou karyè li m panse son jwè ki ki trè e motive paske Lè l t ap jwe pou seleksyon an, m kwè li te apèn jwe 2 match, li te di li pa satisfè de 2 gòl li te fè yo. Donk nou wè s on jwè ki anvi make e an tèm de plasman ou pa kapab repwoche Andy Premier e an tèm de finès tou s on jwè ki gen pou l travay bokou plis men ki kapab fè gòl a nenpòt kèl moman. Donk o nivo teknik, jwè sa a ou pa kapab di se yon jwè krab li ye, men li kapab drible de twa advèsè pou l eseye make gòl. M panse ke rekritman sa yo, lè w t ap pale de psv, lè w ap pale de Olympique Marseille ki te kapab eseye rekrite jèn ayisyen sa a, M panse li tap yon bon bagay pou Mondy Premier, men de tanzantan lè w ap avanse, lè w ap avanse, ou soti nan echèl 1 w ap mou ou w ap pral nan 2 ou w ap pral nan 3, m panse l ap trè bon pou Mondy Premier. Soti nan katriyèm divizyon al jwe twazyèm divizyon nan chanpyona Frans lan, eseye wè si w kapab e. yon ti jan amelyore nan jwèt ou, amelyore nan tout sa ou kapab fè pou pote pou yon ekip, m panse l ap trè bon pou jèn jwè sa. E apa l kapab al eseye lòt sezon kapab vini, e fòk ou toujou pèfòman pou w kapab al jwe dezyèm divizyon, poukwa pa yon lòt klèb ewopeyen ta al eseye rekrite jwè sa. Nap pale de Mondy premye dam yo. Wi eben fok nou di Mondy Bine ki pral defann koulè ekip Vèsay la se vrèman yon atakan a siveye, se yon jwè foutbòl ke ayisyen yo menm yo renmen anpil piske nou konnen son jwè li menm ki fòme sou kout tè papa Desalin nan, se yon jwè. ki fòme nan ekip AS Courtier an ke nou konnen ki se yon lekòl foutbòl ki miks tou ki gen fi kon gason ebyen jounen jodi a nou wè ke AS Courtier ki kòmanse jwenn fwi piske lè w fòme yon jèn epi li menm an l ap jwe an Ewòp ou wè Sa ki vle di bokou pou ou ebyen n ap ret tann pou nou wè kisa Mondy Prunier pral fè avèk ekip foutbòl sa men m ap gade Mondy Prunier m te wè l nan seleksyon nasyonal ayisyèn nan m wè gen yon jounal li menm ki menm titre kòm le Lukaku de la Caraïbe pou Mondy Prunier ebyen Mondy Prunier ki pral fè zanmi ebyen nap ret tann nan pou nou wè kisa sa ap pote pou yon jwè tankou Monty Premier ki se yon entènasyonal ayisyen. Epi fòk nou di tou jodi a nan konferans nan baraj konferans lig gen ekip. Sen Patrik la ki bat ekip CSKA Moskou 1 Sofia yon gòl a zewo. Fòk nou di se CSKA Sofia li menm ki tap resevwa match foutbòl la men CSKA Sofia ki tonbe malgre la titularizasyon de yon moun tankou Dikens Nazon Moyiz le chouchou du pèp ayisyen. Wi Daniel CSKA a ki pèdi yon gòl a zero sou le strict minimum. Donk ou kapab di m pou mwen menm e an tèm de fizyonomi match la m pa ka pale de li paske mwen pa t wè l men m panse ke e score la ki pa twò grav an pou CSKA li kapab al eseye jwenn kalifikasyon an toujou men se kijan an moral jwè yo pou al jwe match retou sa. e ou pèdi lakay ou, donk se moralman fòk ou bouste pou w al eseye rache viktwa a lakay ekip la, donk Dickens Nazon ki te titilarize, men ki pa t pote fi paske li pa make gòl, li pa fè pas gòl, donk sa n ap ret tann se yon eseye jwenn yon kalifikasyon pou wè si Dickens Nazon ka kapab al jwe Konferans Lig ki t ap trè bon pou Dickens Nazon, Daniel. Wi bon ekip an CSKA a Sofia a menm an se dè sa a ke yo menm an yo ye pandan sezon an la piske nou konnen konferans lig la se kòm si w ta di se twazyèm divizyon an Ewop fòk nou raple konferans lig la ki prale sou dezyèm edisyon l nan sezon sa kote nou konnen premyè edisyon an se te AS Roma li menm an ki te chanpyon Avèk yon gwo chan tankou Ou se nouri m yo, ebyen fòk nou di se dezyèm edisyon an ki pral jwe la, e Dikens Nazon nou sonje ki te rete sou yon double e yon lòt gòl nan chanpyona a jodi a ki pa make, e ekip foutbòl nan CSKA Sofia li menm an ki pèdi malgre titilarizasyon jwè foutbòl ayisyen an Li menm an nou konnen ki te kòmanse si vre men ki pat fin jwe match foutbòl sa pou ekip li kote l te soti a la swasantyèm minit de je e lè l te soti a match la te toujou zewo bi patou e Dickens Sazon ki te ranplase pa Jonathan Lincert ebyen gen Sofia ki pèdi yon gòl a zewo. Donk e sè sa Sofia Daniel si nou te wè. Nan premye match Dickens Nazon li pat kòmanse e li te make gòl e ekip la te bat 4 gòl a 1. Donk dezyèm match CSKA Dickens Nazon ki te make tou. Nou wè nan twazyèm match Dickens Nazon e yo titularize l sè ke gon bagay li pwouve, gon bagay antrenè la wè nan li menm Donk e m panse ke e fòk Dickens nan azon tout e e atant sa yo yo genyen nan li menm nan. Fòk li kapab e pwouve ke e plas li nan ekip sa. Donk e m pa konnen ki ki jan e moral Dickens nan azon ye. Eske li kapab e e pran kalifikasyon an, pèmèt e CSKA kalifye? e ki tap bon pou li donk ki tap tou stab nan ekip la an tèm titilarizasyon donk ou te kapab di Dikens Nazon lè ou pale de CSK ou tap pale de Dikens Nazon an gran plan e nan ekip sa Daniel. Bon m kwè avèk titilarizasyon nan jodi a se vre m pa ka di li pral nan titilè nan tout rès match foutbòl yo men nou wè ke Dikens ki deja pwomèt avèk ekip sa. Lè ou menm ou fèk parèt nan yon ekip pou katriyèm match ou ap jwe ou titilè ladan l, ebyen fòk nou di ke ou menm ou kòmanse enpòtan. Deja fòk nou salye Jean Wilfrid Aubin li menm kap swiv live la ki fè nou konnen ke l branche depi Okap. Nou wè fan nou yo ki elaji nan mond lan, nan peyi a e pou tout mond lan nèt, piske nou gen plizyè. Fan nan yo menm an ki toujou ap swiv nou sa ki nan kapital la Repiblik Dominikèn nan gen moun ki Chili, Brezil, Etazini nou tout moun sa yo yo toujou ap swiv nou ebyen nap di Wilfrid sa Wilfrid pou li menm an li pataje ede nou pataje live la pou plis moun yo menm yo ka toujou swiv emisyon sa. ki se Diferan Sal Spò lan, yon emisyon spòtiv ki pase di lendi ou vandredi sou paj radyo tele Diferans. Ebyen jodi a nou konnen l se mwen menm ansanm avèk Paul Robinson k ap pote Diferans Spò lan pou ou. Yon emisyon ke nou menm lan nou toujou ap diw fòk ou bat pouw pa rate paske emisyon sa ki toujou gen anpil anpil enfo. Ebyen nap diw nap jis pran yon kout poz avèk avèk kolèj senjòj nap retounen pou devlopman rès tit yo men fwa sa nou prale sou le plan entènasyonal.

Se yon staf pwofesè nòmalyen ak inivèsitè ki la pou bay yon ansèyman ki reponn ak tout nòm pedagojik yo. Se pa pou san rezon paran yo toujou satisfè de rezilta egzamen ofisyèl yo. Kolèj Sen Jòj dispoze. Nou konnen ki an Ewop, lè w pran yon monnen tankou monnen Dupigné, nou ta pale de transfè sa a, de nivo klèb yon monnen tankou monnen Dupigné ki se SC Vèsay, nou konnen te bay pakou yon monnen tankou. Mwen di premye avan ke l te rive nan ekip Vèsay la, ebyen nou te pale tou de yon mounn tankou Dikens Nazon Moyiz, li menm nou konnen k ap jwe nan CSKA Sofya, ki te antrenè de lekòl mwen ki te fè yon gòl tou nan match foutbòl sa, epi gen M. Remor, tout mounn sa yo menm ki te make pou ekip foutbòl sa. Fòk nou di ke yon mounn tankou Marcelo Vera Junior, n ap salye tou.

Gen anpil moun lè n kwaze avè yo ki di ke yo toujou branche nou men yo jis pa fè kòmantè, yo tou senpman rep. Ebyen fòk nou di Marcelo ki pa t jwe pou ekip Fenerbahçe a tankou jan ke nou te di w li deja, nou konnen Marcelo se ansyen jwè ekip Real Madrid la. Marcelo te pase fè yon bon bout tan nan ekip Real Madrid sa e nou sonje apre ale yon mounan tankou apre ale yon mounan tankou Ramos se Marcelo ki te vin titilè ki te vin kapitèn ekip Real Madrid sa ebyen Nou konnen sa m pral montre w la. Sezon sa li menm ki kite ekip foutbòl sa.

Donk, nou kapab jwenn yon Ayisyen nan konferans lig la ki t ap trè bon pou vizibilite nou antanke pèp ayisyen. Donk, balanj sa a yo, nou wè Fenouil Batje ki ladan, ki pan Marcelo ki ale, Marcelo ki sòti nan Real Madrid e ki ale nan ekip sa a, donk ki pa titularize. Donk nou panse baraj sa se li menm e lè tout ekip sa yo te pral fin kalifye ou pral jwenn nan konferans lig lan. Donk konferans lig lan e ki pral trè regade nan sou sezon k pral vin la se pral dezyèm edisyon an Daniel. Wi fòk nou salye tou yon moun an tankou François Berniz.

Nou pa vrèman abitye avèk yo, men yo menm an k ap jwe baraj pou konferans lig la, se sa ki avantaj la kote nou wè gen yon fason ke yo fè l an Ewop se pou tout ekip yo menm an yo ka jwe youn avèk lòt Robinson. M panse ke Daniel e se yon bagay ki toutafè nòmal e si wè tout non sa ekip sa yo. Nan laj nou ki te vin nan Lòt Èv yo. Si ou wè tout non ekip sa yo n ap site la a ki pa trè familye pa rapò avèk lòt ekip yo, se paske lè w fin pran e 3, 4 gen gen lig ki bay 3 ekip, gen lig ki bay 4 ekip pou zafè lig dè chanpyon, w ap wè gon dezyèm tranch se pou Europa League, epitou lòt yo menm e ki vin genyen la a se pou zafè Conference League. Donk ou vin wè e se ekip ki nan m kapab di twazyèm plas nan yon lig, ou kapab di katriyèm plas. Lè m di katriyèm plas la, se pa katriyèm plas tankou lè w ap pran an Espay, lè w fin pran Real, ou fin pran Baselòn, ou vin pran Atletico Madrid, w al pran Sevi. Non, se pa katriyèm plas sa n ap pale w. Donk se katriyèm e m kapab di e pati nan yon chanpyona. Katriyèm echèl.
Wi, echèl tou, ou kapab di echèl tou. Donk se sa ki genyen nan zafè Conference League, ou ap wè w ap site yon pakèt non la ki pa trè vrèman fam e se sof Fenerbahçe, donk nou konn abitye eseye tande l paske Marcelo se la li pral jwe, donk Fenerbahçe a ou kapab di ou konn tande l, donk men apre sa non ki pa twò familye pou fanatik yo Daniel.

Sè ke gen travay na fè a yap ret tann li nan men nou donk nou la se pa kòm si se tèt nou na fè plezi donk e bay e lis e match ki te jwe yo gen kèk moun ki ka di ki pa kontan men gen lòt fanatik tou se sa yap ret tann donk nou oblije eseye konble tout moun nan Ki lòt tèm la ki te gen nan ekip la ki pou jwenn piske nou konnen menm jan gen moun nan nou menm ki ap tann nan FC Barcelone, gen ki ap tann nan Real, ebyen se menm jan tou gen ki t ap tann nan Leski Sofia, gen moun ki t ap tann nan Slavia Prague, Fenerbahçe tout sa. Yo pote tout pou yo, nou wè se sa ki fè fòs Badio yo te diferans lan, ebyen se sa k fè tou anpil moun yo menm an yo fè konnen ki ap tann nan News sou Red FM nan, pske yo vle sa chanje nan zòrèy yo. Wi m panse ke lap trè enpòtan e pa neglije moun kap swiv live yo e toujou rete la e paske sou diferan sans spò nap pote yon pakèt enfòmasyon analize kòmantè donk m panse ke pandan nap sèvi w e fòk ou sèvi yo tou pa neglije e pataje e share tou ki ap trè enpòtan pou nou la nap fè travay la ansanm e nap pote plis enfòmasyon pou fanatik yo.

Diferans nan spò lan, Ebyen fòk nou di Diferans nan spò ki son emisyon spòtiv ki pase di lendi o vandredi sou antèn radyo tele Diferans lan yon fason ou menm a lè wap swiv live la lè wap swiv live la wap wè ke nou menm nou toujou fè tout meyè de nou menm pou nou pote tout sa ke ou menm ak wap gen bezwen e sitou sou plan lokal la ak aspè entènasyonal la moun yo fè konnen e gen yon zanmi m tap pale zanmi an dim kòman mwen menm mwen fè toujou jwenn enfo sou plan entènasyonal pandan gen anpil ògán nou konnen gen anpil nèg ki konn ap fè spò an Ayiti yo konekte yo di w ke yo pa jwenn anyen pou yo pale Men, lè yo branche diferan sans kò lan, nou menm an nou toujou pote bagay pou yo. M panse ke Daniel e se pa se pa enfo ou pa jwenn panse se yon kesyon de chwa e ou aprè lòt medya kapab fè chwa pou l pale de Real Barcelone E Juventus se yon pakèt lòt klèb. M panse ke gon lòt tou ki kab etènize l sou plan lokal la. Men sa ki parèt trè enpòtan sou plan lokal la, sè ke si se pa nou menm ki pale de Wendy Prenier, se pa nou menm ki pale de Duckens Nazon, e kote yo ye a, pa bliye fòk nou. e gen sans lojik avèk tèt nou, kote Duckens Nazon ya, kote Hermonde Premye ya nan twazyèm divizyon an, m panse ke se pa pi bon kote pou RMC pral pale de li, m panse se pa kote Beansport pral pale de Duckens Nazon, e donk e se nou menm antan ke jounalis spòtif ayisyen, pandan ke n ap voye je gade Messi, n ap voye je gade sou Cristiano Ronaldo,

Yon lòt fason, piske lè n ap gade tout spò, nou wè ki jan yo menm yo fè pa yo, lè w ap li yon medya tankou Le Parisien, ou wè se Mbappé ki yo pale avan, se Pogba, pou yo menm se depi ou fin, e lè w fin pale de tout fransè nèt, yo oblije rale yon lòt etranje men. Jije yo fèm nan raje yo kite yo mouri nan mizè. Piske yo menm an yo kwè nan pa yo se yo menm an ki pou pouch li pou li menm an ka rive pi devan. Ebyen fòk nou di nou konnen dat yo ka pa mache nan moman nap pale a la pou chanpyona li menm an Yo reprann ebyen nou konnen gen demen gen demen ekip gen demen kap 5 kote nou wè chanpyona angletè la ki se premye lig an li menm lap kòmanse kote deja ap genyen yon alechan Crystal Palace fas avèk ekip Arsenal la Robenson e yon Arsenal nou konnen ki fè yon Bon bon pre sezon ebyen Arsenal ki pral toke kòn li avèk ekip Crystal Palace. E yon chanpyona e ke tout moun toujou ap di ke se li menm ki pi difisil, chanpyona sa ki se chanpyona Dangletè. Yon chanpyona ki gen Manchester City, ki gen Liverpool ladan e kap fè yon pakèt rekritman. E Arsenal ki pral jwe avèk Crystal Palace e se yon match E sou papye ou kapab di Arsenal favori. E Arsenal ki fè yon trè bon rekritman e pou mèkato a la, li pran Gabriel Jesus an, Gabriel Jesus an e ki make 7 gòl sou 5 match. Ou kapab di wi se match amikal yo te ye, men ou wè jwè la anvi, ou wè jwè la gon kontantman lakay li. Li di sa e lè l t ap jwe nan Manchester City. Avèk lè la le pral pote koulè Arsenal la son lòt bagay ki diferan ou wè kontantman an donk m panse ke Arsenal son klèb ki vin gon lòt pwojè e pwojè a se pwojè jèn li ye wap wè kapitèn yo son jèn ki pral kapitèn nan pou Arsenal donk Gabriel Esus ki nan ekip sa m pa pral di se li menm ki pral lidè an atak pou Arsenal.

Jeu Olympic an avèk seleksyon Brezil la deja e ki pase nan Manchester City. Ki pran Copa America tou.
Ki pran Copa America. M pa kwè gen yon moun ki gen yon pi gwo non ke yon moun tankou Gabriel Jesus an e ki tankou nou ka di ki ranpli yon pi gwo tach la toujou ke yon moun tankou Gabriel Jesus an ki nou ka di nou ta vedèt sou jeu football sa. Se ta li ki ta jeu de premier plan ekip football sa ki se Arsenal. Wi lè w pran nou sot di Martinelli sa e ki se jwè Arsenal donk m pa panse an tèm de karyè ki pral eseye bay Gabriel Jesus pwoblèm. Gabriel Jesus si yon tan li pat tèlman jwenn chans li avèk Guardiola e Guardiola ki konn mete l antre l nan match si nou sonje fen sezon Gabriel Jesus avèk Manchester City. ki te fè jwe match avèk ekip Real Madrid lan, m panse ke se fen sezon sa a Gabriel Jesus te sou pik li, donk e la a ki pral jwe nan Arsenal, yon chanpyona ki gen yon pakèt rekritman ki fèt ladan, donk se yon chanpyona ki pral rebèl ankò avèk Liverpool, Manchester City ki pral goumen pou yo kapab chanpyon Daniel.

k ap jwe avèk ekip Liverpool la. Gen Tottenham Hotspurs li menm a k ap jwe fas avèk ekip Southampton nan. Leeds United ap jwe Wolverhampton toujou samdi. AFC Bournemouth l ap jwe ekip Aston Villa nan samdi toujou. Newcastle ap jwe Nottingham Forest. Wi, nou ti tèm ki gon ki gon gran palmare ki gen gran palmarès wi. Bon, ki palmarès se de bon li pa gon gwo palmarès. Bon, kanmèm pou pou. Nou ka di se yon ekip ki pran 2 lig dè chanpyon e pran yon chanpyona lakay li. Se se ekip ki gen pi gwo istwa ki pi bèl la paske se sèl ekip ki pran plis lig dè chanpyon ke chanpyona lakay li paske li pran chanpyona yon sèl fwa e li pran lig dè chanpyon pandan 2 sezon. E nou wè l menm kite pase yon etènite tou nan dezyèm divizyon, twazyèm pwen, katriyèm divizyon. Men ane sa, Kim monte nan premyè divizyon n ap etann ekip Nottingham Forest la. Gen tou Everton nan toujou samdi k ap jwe k ap jwe ekip Chelsea a. Epi dimanch Manchester United l ap jwe Brighton and Hove Albion. Genyen tou Leicester kap jwe ekip Brentford la toujou an dimanch epi West Ham United li menm lap ret tann 2 pye fèm ak ekip Manchester City a ki se ekip chanpyon nan tit la. Wi e Manchester City ki se ekip chanpyon nan tit lan e dezyèm nan se e Liverpool e fòk nou di fanatik yo Liverpool li vini e ekip se pi gran e dezyèm nan yon chanpyona

ki mdrem se 38 an joune ke lap genyen, kote genyen 20 ekip kap jwe nan chanpyona, nivo a se nivo 1, epi nou konnen ekip ki pi titre a se Manchester United, epi ekip ki chanpyon an tit la se Manchester City, nou konnen ki deja ranpòte 8 tit nan chanpyona Dangletè la, yon ekip Manchester City. ki pralan gade pou yo wè kòman èske yo ka pran omwen yon nevyèm tit, yon bagay ke yo menm ki ta fè yo byen, menm lè nou konnen ke deviz nimewo 1 yo se pa Premyè Lig la ke li ye, se pou Lig dè Chanpyon an. Lè n gade, nou wè ekip foutbòl sa k ap depanse pou moman n ap pale a la. Anpil anpil lajan Lorenzo. M panse ke tout moun wè pi gwo konkiran sant Manchester City se Liverpool e pa gen dout sou sa. Jurgen Klopp ki konn sa lap fè nan tèt ekip sa, Jurgen Klopp ki fon rekritman ki pèdi Sadio Mane men ki pran on Higuain donk nan ekip sa wap wè Manchester City ou kapab di pou mwen menm li pa gon twòp a gran avans sou Liverpool non. Men m panse li pati pou l favori pou l pran chanpyona sa, menm ke m kapab di e se pa yon gran avans e li genyen sou Liverpool. E Liverpool tou e ki kapab e al dèyè chanpyona sa, m panse ke yo gen jwè pou sa e men sa ki parèt e yon ti jan difisil pou Jurgen Klopp, tout moun panse Jurgen Klopp jwe koup pi byen ke chanpyona, mwen menm Jurgen Klopp jwe chanpyona trè byen, Men sa ki parèt difisil pou Jurgen Klopp la Daniel, sè ke Jurgen Klopp ap jwe chanpyona a avèk yon moun ki plis konn jwe chanpyona ke li. Lè w ap di chanpyona, moun ki plis konn jwe chanpyona, ou wè Guardiola, tout sa l te fè nan FC Barcelone, ou wè sa Guardiola te fè nan Bayern de Munich, e kounya la l ap pwouve l nan Manchester City. M panse ke Guardiola son moun ki konn jwe chanpyona anpil, se sa k fè ou wè mank de difikilte sa avèk Jurgen Klopp pou l pran. e chanpyona Dangletè a a plizyè repriz e sou Guardiola Daniel. Epi n ap kite Langletè, fòk nou di tou gen chanpyona Frans lan k ap kòmanse demen dye pou nan tou, kote gen Olenpik Lyonè k ap jwe fas avèk ekip AC Ajaccio a, epi an samdi ap gen Racing Club Strasbourg Ki li menm ale avèm nou konnen ki gen Fredlè Kristòf ansanm avèk Dani Jan. Dani Jan mhm. Pou kwa pa enpòtil nou wèl li menm ki nan ekip foutbòl sa a lap jwe ekip Monako a. Genyen ekip Clermont Foot 63 kap resevwa Paris Saint Germain li menm ki se ekip chanpyon nan tit la. Gen Toulouse kap resevwa OGC Nice. Lille ap jwe ekip Ajiyoksè lan, Ajiyoksè ansyen ekip de.

Nou konnen ki se premyè ekip fransèz li menm ki jwe ki fè final lig dè chanpyon se te fas a avèk ekip Real Madrid la. Wi chanpyona en France lan se vre nou tap pale de chanpyona d'Angleterre a nou wè tout diferans ki gen ant chanpyona d'Angleterre e chanpyona France lan donk ki gen Paris Saint Germain ladan kap chanpyon yon pakèt fwa e nou wè sou 10 ans se 2 ekip sèlman ki te chanpyon ki te chanpyon sou Paris Saint Germain. N ap pale de Monako, n ap pale de yon lil, yon lil ki gen Jonathan David ladan. Donk, Paris Saint-Germain ki fenk ki gen yon nouvo antrenè ki se Christophe Galtier, Pochettino yo limoje l nan tèt ekip sa. Donk, ou kapab di se yon chanpyona Paris Saint-Germain pral pran. Wi, se spò l ye, ou kapab gen sipriz ladan. Men l pa chanpyon chanpyona Frans lan, li pa chanpyon Lig dè Chanpyon. M panse se yon. Gachi total pou Christophe Garcé la Pierre et Daniel. Wi fòk nou di pou chanpyona Frans lan nou konnen ekip ki pi titre yo se Paris Saint Germain ansanm avèk Saint Etienne, Saint Etienne ki pral jwe nan Ligue 2 Française la sezon sa men fòk nou di 2 ekip sa yo yo gen 10 titre. Kwènte, fòk nou di w tou ekip an ki chanpyon nan tit la se Paris Saint Germain. Genyen 20 ekip k ap goumen pou tit de chanpyon kote nou konnen se pou 38 jounen ke yo menm y ap goumen. E fòk nou di w ekip ki monte nan premyè divizyon gen AC Ajaccio, gen AJ Auxerre ansanm avèk ekip FC Toulouse la. Se ekip sa yo ki monte nan premyè divizyon pou sezon sa. Yon sezon dwoup ki anonse nan koulè kote ekip Paris Saint Germain an ki pran yon nouvèl antrenè, genyen Paris ki pran Renato Sanchez, ebyen Paris Saint Germain ki pral mete tit li an je. Fòk nou di se pa sèl chanpyona sa yo menm k ap ouvè nan gwo chanpyona yo, genyen tou chanpyona almand lan li menm tou k ap ouvè se depi Demen, kote ekip an Eintracht an Frankfurt la l ap resevwa chanpyon nan tit la, ekip an Bayern Munich la, bon, yo menm anvi rele chanpyona sa olye de Bundesliga nan vle di Bayern Munich. Gen Borussia Mönchengladbach la k ap jwe fas a ekip Hoffenheim la, gen FC Wolfsburg la k ap jwe Werder Bremen, Union de Berlin li gen pou l resevwa Union Berlin, gen Augsburg Roma k ap jwe ekip Fribourg la.

ki se Nagelsmann, genyen tou FC Cologne k ap resevwa ekip Schalke 04 la epi Fribourg li menm l ap resevwa ekip Borussia Dortmund nan. Bon, nou wè la se yon match up football, se yon chanpyona kote Bayern Munich li menm l ap domine. Bayern Munich ki deja genyen 32 tit e li sot fè yon, li sot pran yon dizyèm tit kote. Se dizyèm titi afile, se rekò pwòp rekò pa l lan ki egale. Ebyen fòk nou di tou, chanpyona sa ki genyen 18 ekip, se 34 joune k ap jwe. Ebyen Bayern Munich li menm ak Boupès li ki fè tout sa ki genyen nan chanpyona sa ki se chanpyona Almay la. M panse ke se yon chanpyona Bayern Munich gen minmiz li sou li e avèk tout jwè sa ki gen nan Bayern Munich, avèk yon gran antrenè ki gen nan tèt li ki se Nagelsmann, donk ekip ki te kapab bay, ki te yon ti jan ap fè yon konfwontasyon avèk Bayern Munich se Dortmund ki pèdi Haaland, donk yo achte Haller ki te nan Ajax, m panse ke. Alè ki blese e ki pa kapab kòmanse pou sezon pou Dortmund. Donk lòt klèb ki kapab eseye konkiranse Bayern de Munich se RB Leipzig. RB Leipzig ki gen Nkunku ladan ki te fè yon sipèb sezon, se li menm ki te meyè jwè sezon pase la. Donk m panse ke Bayern Munich la pral file avèk yon onzyèm titre. Afile, bon, m panse ke pa gen twòp bagay nou pral di sou chanpyona Dalmay sa, yon chanpyona e ke Bayern Munich kontwole e depi 2013 l ap chanpyon nan chanpyona sa, Daniel. Ebyen, fòk nou di Bayern Munich ki pran deja 10 tit afile e Bayern Munich ki pral goumen pou yon onzyèm tit dafile, ebyen, se sou lòt chanpyona sa ke nou menm n ap mete yon fen nan. emisyon ke mwen wè ou renmen anpil la ki se Diferans an Spò kote mwen menm ak Daniel Sainvilus nou te nan mikwo a ansanm avèk Paul Robinson deja nou di bonswa e orevwa Robinson. Bonswa Daniel, bonswa Patrick Saint Georges ki tap fè manèv teknik yo pou nou. Donk nap di bonswa a tout moun ki tap swiv live la, se yon plezi pou nou te la avèk fanatik yo. A demen si Dye vle pou yon lòt pi bèl emisyon Daniel. Bon nap bay pèp la tout moun yo nèt. Randevou pou demen Dieuvlot pou yon lòt emisyon kap menm ki espere pi bèl ke sa nou menm nou te pote pou jodi a. Nap di w pa sispann pataje, pa sispann like e abòne paj paj Facebook Radio Télé Différence lan e san oubliye pa bliye monte sou chanèl YouTube Radyo yo te de diferans lan kote yo menm wap ka jwenn tout an enfo ke yo nou menm an nou genyen ki posib an piske se pou ou nap travay e nap fè travay la pou ou nòmalman. Chawa a demen te vle.